Mouri m wap vin chache freedom ki fèt sou do lame ya la.
Moun yo ap kite kote k gen gè a, epi ameriken son nasyon k batay anpil nan lagè pou l gen freedom li, epi wap vin viv lakay li wap itilize do lòt la kal mouri an. So men kijan relijyon fonde. Se yon mansonj y ap ba ou. Pa egzanp tankou si nou te gen dirijan, Temwen Jewova se youn nan legliz ki pa ta dwe egziste sou teritwa n nan. Pou ki rezon? Paske l gentan enstwi moun li yo pou yo pa vote. Ou pa ka ap enstwi sitwayen m, konstitisyon an di fòk tout sitwayen gen dwa pou yo vote, w ap enstwi l pou l pa vote. Wap travay kont nasyon m. Ou pa ta dwe la. Se sa yo pou nou panse. Paske depi moun nan al di yon bagay ki trè senp frè pa m. Ou ka leve avèk yon moun depi tou piti. Ou leve avèl depi tou piti nan fonksyone. Imedyatman l vin kretyen. Li ka tou pa zanmi w wi paske ou menm ou pa kretyen. Fanmi an gate. Oh, fanmi menm jou pa vin lakay li, yo komanse ap fè bak sou ou. Wè, li pa ka manje ansanm avèk ou, li mèt te renmen ou, pitit li pa ka rete ak pitit pa ou paske yo pa nan menm kondisyon, men ou pral wè son ipokrizi, pastè a pitit pa l ka rete avè ou wi si ou gen kòb.

Yo voye yon nouvel pou nou yo di, travay mwen an dey. E pi lem rive yo di, nou kon chofe nou ki mouri. E pi kon paste a yisi ek la. E pi m di paste a, nou an dey win di sak gen di entel mouri. Di m sal gen di m baben an konen. M di we, se viv la vi nou, koske nou va kon kilè nou brale. E pi m di kon sak bel la, Chak legliz entèprete bib li yon jan. Pastè a fè yon ti fèmen bouch li, li di wi, wal legliz la yo entèprete bib li yon jan. M di sak pi rèd la, yo fèm konnen social media se peche, men kounya tout nan social media yap dim pot kredi kat la vini. Pastè a pa ouvè bouch li ditou, m di, m poko janm wè Bondye desann li vin pran panye lajan an non. Sèvis la pap kòmanse poutan live la pa ok. Ah mon chè, sa vle di pèp sa, si ou pa ouvri je l, ou panse pa ekzanp ou pral di pèp la sòt, ou pral di pèp la pa bon. Men, le fèt ke pèp la mwen menm m gentan konnen rezon ki fè sa, m konnen l pa ka wè, si mwen pa ba, fòk mwen fè l wè. Oh, e Jean Robens gen lòt moun ki bezwen pale. M pral desann konnya la. Yeah, kite l poze Yo, premye Bigo, kesyon an. respè.
Mèsi anpil wi. Mon chè m byen kontan pou lanmou pou ou brother pa m. Se yon plezi. Yeah man, mèsi anpil.
Ok, an m eseye pran yon lòt moun. Konbyen moun wè k gen sou liy lan? E, yon sèl grenn moun. Oh, ok.
Bay m dap desann bò yon lòt. Pwidi, vin pran pòmdetè an. Mh.
Sa vle di, yo ap vann nou yon bagay mal ki o pwofi yo, ki Mh. ap detwi nou. Frè pa m, lanmou pou ou bòdè pa m. Byen vini nan kay la.
M di yon gwo mèsi pou tout moun kap tande anba live la e pou ou menm di madam nan tou.
Se yon plezi. Pale avè nou frè pa m. M santi ou pa tande m byen non, pa vre?

Wi ou mèt pale ou mèt pale. Mwen di yon gwo awosonago pou chak grenn moun ki anba live la e pou nou tout ki la a pou zanmi pam paske mwen ap fè yon travay mwen salyew nan non kreyatè a travay la mwen apresye travay wap fè a epi mwen pa ta swete
Mèsi anpil. Nou pap abandone.
Malgre m santi M ap pase yon ti jan trè mal tou.
Dèfwa ou pase vrèman byen wi men ou mèt pale wi n ap tande wi. Ou mèt pale ansanm avèk nou. Si gen yon kesyon pou poze oubyen si tout fwa ou vle bay pwendvi pa ou, ou ka bay li.
M pa konnen se te entènèt mwen ki gen pwoblèm lan.
E paw la desann re rele ankò.
Desann re rele ankò. Pase nou gade mwen nou ou pap byen pase la.
Bon e m pap poze keksyon non. Men kòm mwen sot tap swiv lòt frè ak sou tap pale la ki ap mande. E ki sa lwa yo ka fè oubyen ki swa lwa yo fè, men fò nou pa bliye pa gen sèl fòs lwa k ap dirije bout tè Dayiti a, gen fòs nanm e gen fòs gad yo tou ki kreye. Pafwa, ou konn jwenn bitasyon yo konn ki bon lwa ginen, men akoz nèg yo kreye gwo fòs nan yo ki mete lwa ginen yo deyò, kounye a se lòt fòs k ap dirije.
Wi, ou mèt kontinye, ou mèt pale ansanm avèk nou, ban nou plis esplikasyon. Petèt gen pil bi.
Yè, wè pil bitasyon mwen di w, ki te gen bon lwa Ginen nan yo, ki te gen bon lwa Rada nan yo, men akoz yo vin moute gad. gwo fòs andedan bitasyon sa yo ki oblije yo vin kwape tout lwa ginen yo ki te gen nan bitasyon sa yo. Paske nou konnen, pèp la, akoz de yo bezwen rive pi vit, yo kreye plis fòs. pou yo ka fè plis gwo lajan, yo vin kite lwa ginen yo dèyè, paswa gen anpil moun k ap rele ginen, k ap rele lwa yo pa janm ka wè anyen, men se pa fòt lwa yo tou. Se fason moun nan itilize, itilize bitasyon l lan. Se fòs ki kreye nan bitasyon an kounya k vin ap jere bitasyon an. Youn nan bagay ki ede Youn nan pi gwo bagay ki enterese m nan m toujou ap swiv videyo yo, se paske gen anpil Ayisyen m kapab di ki vin on ti jan inyoran. Lè m di inyorans lan paske yo pa chèche konnen kiyès yo ye, yo pa chèche konn kilti yo.
Egzakteman.
Si yo te chèche konnen kiyès yo ye, si yo te chèche konnen kilti yo, gen pawòl yo t ap repete, Yo pa t ap repete l paske yo t ap konnen ki sila yo manevre, epi kiyès yo ye, ki moun yo ye, ki sa yo ka fè nan mond lan. Paske pa bliye nou se sèl pèp ki ka konstwi zam nikleyè, men nou ka batay ak de ponyèt nou. Nou ka batay ak konesans nou.
Wi.
Ayisyen pa janm konpwann li menm si se yon grann pwisans li ye tou malgre nou tounen a zewo yo gade nou mal kote nou pase. Egzakteman.
Nou pa travay pou kenbe pwisans nou te genyen an. Nou jis abandone tout bagay. Tout bagay ale nèt tou.
Tout bagay ale, egzakteman. E m raple m, may nou simityè le dimanch ki te ki te 30 novanm, 30 novanm sa menm, epi se pa menm premye novanm non, ki te 30 novanm sa, m ale nan simityè isit Chili la, lè m rive m pa ka antre nan simityè a, akoz gen moun andedan simityè a, tèlman gen moun ki andedan simityè a. Epi, Ayisyen, Yo pa kwè nan mò yo. Poukisa blan kwè nan mò yo? Wap jwenn, m jwenn potestan andan semityè a.
Se sèl potestan ayisyen m pa wè nan simityè an mwen menm, nan de yap di baay sa. Non, e bon nou menm, mwen di nou sa, lè se, e pa pou baay nwa non, depi se nwa, yo gon fason yo enstwi nwa. Paske se yo kap enstwi w pou vin kon paske si yo enstwi w menm jan avèk yo wap vin menm jan avèk yo tou yo pa oblije men enstwi w menm jan avèk yo wap gade afriken an tout sal genyen lakay li tou pa bon pou li lè se yon pwotestan afriken tout sal genyen lakay li pa bon pou li tou imajine w lè se yon pwotestan lè se yon kretyen ayisyen men tout sal gen lakay li pa bon. Tout fason nou pale bon banm bal di yon bagay pwotestan an pi fò kretyen 98 pousan kretyen tout vèsè yo konn nan bib la an fransè l ye
Yo pa menm konprann sa l di yo pa menm konprann sa l di a yo pa ka kesyone resite ap resite bagay yo wi yo gen pwoblèm avèk tèt yo lè moun nan gen pwoblèm avèk tèt li se gwo bagay wi imajine w moun nan Pral di w telman nou gen pwoblèm ak tèt nou kòman pou yon moun rete li bèl, bèl fanm, li byen kanpe men lal bay fè fo mouda, lal bay mete bouda pou li. Se yon moun ki pa dakò l jan l ye. Kounye m nan chak moun ka di konsa bon li gen dwa pou l fè sa l vle kò l se pou li l ye men si kò l se pou li l ye li te gen dwa touye tèt li tou. Se pa ou pa gen dwa pou fè sa w vle. Pa okipe oken moun k ap ban nou manti. M gen dwa pou m fè sa m vle. Pa egzanp tankou la nèg la di w konsa monchè, e masisi m ye m ap goumen pou yo legalize masisi nan peyi m gen dwa pou m marye ak gason. Ebyen talè w pral wè bandi yo pral di konsa monchè m gen dwa pou m touye moun tou. Paske se chak moun k ap eseye bay tèt yo dwa.
Um someone ask you what nation ki nasyon sou la tè ki divize kounye ya?
Ki nasyon bon, ki sou la tè si ki divize? Ki divize kounye al mando ne e limyè. Moun nan pozo kesyon ki nasyon sou la tè ki divize kounye ya? Ebyen se nou menm nwa wi. Se preske bon, tout nwa net. He said us black people.
Bon, mwen gen youn nan bagay pou chak grenn Ayisyen konnen, piga yo mete nan tèt yo, peyi Dayiti, se Ayisyen, oubyen nou te ka di se ansyen zansèt yo, te vin fè mistik sou tè a. Yo te vin jwenn tè a te gentan yon tè mistik. Tè a se yon tè ki te gentan gen dyab sou li. Ebyen, si yo te aprann. Mhm. Mhm. Si yo te aprann nou ke Ayiti a vle di, se lakay Bondye yo, nou tap pran lòt moun wi. Men aprann nou Ayiti a, espanyòl yo telman fò, y aprann nou Ayiti a vle di, tè montanyez. Kòman tè montanyez? Nan ki sans? Ayiti vle di, mezon Bondye yo, lakay Bondye yo. Mwen menm toujou, pafwa m tande kèk Ayisyen kap pale, mwen depi w Ayiti ap pale, mwen pa like.
Gon moun la ki di wi endyen, endyen yo. Non, endyen pa tabite tout bagay. Mwen m depi yon ayisyen ap pale bon bagay, m anvi tande l. M pèdi tan pou m tande. Depi sa l ap di a m wè pou.
Monchè se byen bon. Monchè pou m fè yon ti eksplikasyon pou nou, endyen pa tabite tèt Ayiti. Men pito se tayno, taynos yo. Lè yo di endyen se Christophe Colon ki twonpe Paske l te pral an End li di o moun sa yo sanble ak endyen. Pa paske moun sanble ak endyen ki fè yo se endyen. Si yo parèt sou mwen la yo jis di woy misye sanble avèk yon kolonbyen poutèt sa m se kolonbyen? Mwen pa kolonbyen poutèt sa non. M sanble ak kolonbyen men mwen menm yo bon kristòf kolon parèt sou yon tèritwa se sa m toujou ap di nou li parèt li jwenn sou yon tèritwa ki òganize ki gen 5 wayom sou li Yo di wayom oubyen kasika. Lè yon tè batize nan 5 wayom li jwenn lapè ap viv ladan pat gen youn ki te konn goumen ak lòt. Li jwenn moun yo ap viv pèzibe jwaye ou paka palem ke li te jwenn endyen. Ki endyen sa? Lè yo diw se endyen yo ki te premye abite tè kibò? Kibò se endyen kap premye abite tè sa? Se nou nwa. Donk sa vle di moun ki te sou tè a

Les Atlantes? Ou wè, sa son lòt bagay li ye avan menm. Sa son lòt bagay. Ok? Men, si pa egzanp tankou la nou ap pale, fòk nou di nou pa desandan Endyen, e pa kesyon sa. Nou se yon konpozant. Pèp Ayisyen se yon konpozant de Lafrik. Nou gen Ewòp nan san nou. Nou genyen Azyatik nan san nou. Paske te genyen Jwif ki vin abite la a tou. Senk kontinan nan nou. Fò moun yo konnen sa, fò nou konnen sa, lè yon ayisyen ou yon moun ki diferan de yon lòt moun, se pou nou konnen. Bon mezanmi, li lè pou nou chanje bagay la ok, youn nan pi gwo pastè ozetazini ke le mond antye rekonèt di w Bondye pa yon blan, se manti yo ba nou. Se purement manti. Bondye se yon nèg nwa, li pa soti Izrayèl, li soti an Ejipt. Don tout sa y ap fè a, se purman manti y ap ba nou nan Bib la. Si li menm blan yo te l di nou sa. Bon, an nou pa pale, an nou pa pale de Bondye. An nou pale de Jezi yo ban nou. An nou pale de mo sa yo rele, yo ban nou Jezi. An nou pale de mo sa k rele, sa yo ban nou an. Sitwayen k rele Jezi a, se de sa pou nou pale. Eskize mwen di Bondye, se Jezi m ta di.

Frè pam frè pam Nou trè byen nou santi nou anfòm lanmou pou ou byenvini nan kay la. Ou anfòm fanm kreyòl kòman ou ye? Oh cheri dat m pa wè w. Nou pa gen tan anpil okipasyon se sa koz nou pa wè. Anben nan 2 zan ankò la map milyonè.
Anben bon nou sòm de milyonè an tranzit hein. Bon, e pa lan sa, ou kon nan ki sos? Nan sos ayisyen an map pale.
Ya, e, mon chè, mwen kon toujou sou video yo. Bien ke pafwa nou son de lin kontradiktwa, men sa pa anpeche ke nou rejwen nou, paske mm-hmm. se sa ki yon deba entelektuel, nou pa oubite dapò tout kote. Exact.
Men, e, euh, Paske gen grenn kestyon ki antre se pa rapò avèk blan, kestyon blan, kestyon nwa, kestyon enpòtasyon, kestyon destriksyon kiltirèl. Kestyon sa yo, se son de kestyon ki pouse m a fè anpil rechèch, pouse m a vwayaje tou, pouse m a poze de kestyon paske m grandi nan legliz, Mwen fè etid teolojik. Lakay mwen gen pastè. Mwen marye. Mwen di te marye avèk yon pastè. Mwen di sa. Gen de grand kestyon. Bon, malerezman, Nan kòmansman etid mwen, m pa t gen chans pou m te gen yon etid akademik ki trè baze, pou m te gen chans, se pandan m nan granmoun nan, ke m pouse m a dè zetid, paske, bon, m al lekòl trè ta, lè m al lekòl m te gen tan gen dizan, premye fwa m antre lekòl, men sa, m pa t kanpe nan wout, epi, Malgre m al lekòl, sitiyasyon yo pa t fasil paske mwen t ap viv pou kont mwen. M te gentan pèdi manman m, m te pèdi papa m. Se mwen menm ki t ap degaje m an menm tan pou m al lekòl nan aswè, pou m al nan lekòl paske fò m al travay nan bwase lari Pòtoprens. Apre sa, jis pou m di w bagay yo pa t fasil, m t ap fè yon etid kole pyese. Men, avèk le tan, m ap grandi lespri m, m ap kestyone de choz, menm si se an reta, men sa pa anpeche, m ap pouse. M pouse, pouse, pouse. Youn nan bagay ki etone m, se pandan m te al an Afrik, m te al Kongo, epi m rive o Kongo, gen bagay ke m ap wè, m ap tande, paske, lè m ap, lè m rive, lè m ap tande Swahili, yo pale Kongo an Frans, e o, yo pale fransè, yo pale fransè Kongo, lè m rive Ouganda, Malwanda, y ap pale Swahili devan m, epi m ap eseye konprann, m poze moun yo kesyon nan lang fransèz epi y ap esplike m yon seri de bagay. Men gen yon bagay ki, ki, ki atire atansyon m, se le mo Oungan. Mhm.
Ba man nou, ba man nou bagay. Um, excuse m si m koupo. Son gwo lang wi kap vini, I don't know why. Twa jini son lang kap pouse serye wi la. Eh, mhm. oui, nou. Paske, yon nan pi gwo bagay blan fè pou l detou, se detou kiltou, detou langou. E, paske, e, depi l fè sal ka gen kontrol ou. Lè l detwi sistèm edikatif ou, bon, lè m pale de sistèm edikatif, se pa al chita sou ban lekòl, mwen menm, paske m wè l dan jen lotre tèm, paske edikasyon, pa chita sou ban lekòl. Yo ba w lekòl pou yo detwi edikasyon ou. Nan tout entegralite li. Yes.
E, epi, bon, m pral eksplike istwa ongan ankò, men youn nan bagay ankò k pouse m al, pandan m al an Ejip tou, Epi m ap konpare bagay yo nan tèt mwen sa m t ap li nan Bib. Epi lè m tonbe, men kote m pral kòmanse ap kesyone, se lè m al Vatikan kounye a. Kounye a la m rive, m rive, m al ann Itali, m rive m al Vatikan, epi m pral fè konparezon bagay yo. Paske gen yon seri de imaj yo te konn ban m nan Labib, oubyen nan ansènyeman, yo te di se dyab yo ye. Epi lè m rive Vatikan, ki se reprezantan gwo tout legliz yo, m ka di, Epi sa yo rele les dieux africains m jwenn yo nan legliz lè m rive nan Basilique de Saint Pierre m jwenn se imaj sa yo tout kote lè m rive anndan les dieux africains m jwenn yo anndan m ap kesyone m pa wè yon blan les images des dieux kòm des reprezantan blablabla epi men lè m rive Ayiti m wè se des blancs ki nan foto ki nan bagay pa nou yo epi je suis en train de questionner men y a quelque chose qui ne va pas là. Men piske m te avèk yon pastè, gen bagay, se lespri m m ap travaye. Se poutèt sa m gen liv mwen an m ap ekri la, ki ekri Se ke Dye nè pa. Le tit Se ke Dye nè pa. Epi m gen dezyèm nan ki se Je ne pa bezwen de sèt evanjil. Epi se son de gran tit. E poutèt ki vle di anpil bagay. Men. Sa k atire atansyon m nan grann kesyon yo, men, pandan m ap kritike legliz a menm tan menm lè, se sa on appelle le vaudouisant, gen pa.